Medam se mesye sa leta ayisyen pa ka fè a ebyen ansyen senatè eli depatman grandans lan Guy Philippe fè l ebyen jodi a la nou konnen se 18 me 2026 fèt drapo ayisyen yon fèt ki toujou selebre E nan vil Akayè, ebyen lè peyi te nòmal, lè pat gen ensekirite, ebyen konnya la leta ayisyen pa ka mete pye yo Akayè, ebyen Guy Philippe mobilize plis pase 2000 moun mèdames e mesye yo antre Akayè al selebre fèt drapo a, nou pral pote imaj, nou pral pote son pou ou, gwo deklarasyon fèt, ebyen Guy Philippe leve defi a, sa fè plizyè ane. Depi leta ayisyen pa ka met pye yo Akayè, m pa raple m ki dènye fwa, medam e mesye, leta ayisyen swa dizan chèf nan peyi a selebre fèt istorik yo e nòmalman jan yo konn fèt. Ebyen jodi a la medam e mesye, Akayè tèt dwat, Lidè pèp ayisyen an, Guy Philippe leve defi a. Medam e mesye ann tande pati sa a, fò m di nou nan kad ensekirite a. Ebyen medam e mesye avan n tande sa fò m di nou ensekirite a kontinye ap vale teren men lapolis mobilize pou yo kapab fini avèk ti mesye sa yo ki pa sispann simen latwoublay nan mitan popilasyon an. Medam e mesye ann tande sa nap tounen. Lapolis ak sitwayen nan Gresye debloke wout Gresye a epi Task Force la resevwa 2 blende pou kapab kontinye goumen avèk bandi yo n konnen depi plizyè tan epi ki achte lajan kontan zòn Gresye a. Nou pral pataje detay ansanm avèk ou anndan videyo sa. Wout nasyonal la li bloke nan Latibonit akoz afwontman ki genyen ant fòs lòd yo avèk gwoup gang Kokorat San Ras depi lotrejou. Gwo batay la ant otorite yo avèk bandi yo. Jomsley Garçonnet se non jèn gason sa, yo jwenn kadav li nan zòn Bwa Nèf, nan komin Senmak, atoufe avèk yon chasè nwa nan tèt li depi plizyè jou. Fanmi l t ap chèche l, yo potko kapab genyen nouvèl li. Nou genyen detay nou pral pataje ansanm avèk ou. Gwo bifè pete ant Senatè Eddo Zeni avèk Roody Sanon avèk Nenel Cassy. Nan video sa m pral pèmèt ou tande batay. E preske chak jou ou di Sanon li gon konba, li gon batay l ap mennen. Yon gwo bif ki eklate la ant Senatè Edo Zeni, li menm ki chante antèman Roody Sanon avèk tout Nenel Cassy. Pa bliye gen yon gwo batay ki eklate la depi plizyè tan ant Edo Zeni avèk Roody Sanon. Banm envite n tande yon ekstrè Nan emisyon sa, Senatè Edo Zeni li fè, li adrese l avèk Roudy Sanon e menm Nenel Cassy. Ann tande, aprè sa m ap vini pou m pataje lòt enfòmasyon ansanm avèk nou. Ann al nan koze a, Roudy Sanon m m lanmou dò la wi cheri a. Ann ale non, ba mwen ann ale pou m wè alò m al di nou aswè a, pase pa Roudy a mwen, pase pa Roudy a mwen. Edo pa bay ni kòb ni machin. Si edo dwe lwa eri l ri pandan ke mwen m konnen edo edo edo gon kòb machin nan nen l nan men l ou wè nèg la moute an piblik lap fè bri wi lap joure lòt la vin lòt la vin nan depatman l li pa gen kontwòl li ou menm wa konn se vre pandan se tan distraksyon machin nan men lòt la kòb li nan men nèg la nèg la pa bal kòb li epi li pa bal kòb li pa bal machin edo pa bay ni kòb ni machin yo di m pa okipe edo paske l dwe nènè l on kòb depi lè nènè l senatè Edo te senatè tou. Jan Edo pale anpil depi yè m di bagay sa mwen l poko reponn Edo ou mèt reponn mwen èske Nenel Cassy ba w lajan nan men w ke l te ba ou pou l achte machin nan men w ou pa bay machin nan ou pou kenbe kòb ou ou gen tou 2 nan men w ni kòb la ni machin nan konn a lè map swiv emisyon w alo senatè mwen wap pale m te ka swiv ou wi pou m di w gen rezon. Yon konn a si moun wap pale deli a ou gen kob li e blofè ou pa bay ni kob ni machine.
Ok Nou bon la. Edo pa bay ni kob ni machine sa vle di se Nenel ki rele w avan emisyon ki di w men sa pou w di. Ou di sa non. Li di w men sa pou w di. Ou te fè l deja wi nan FNU. Ou te fèmen ou pa gen kouraj ou pa ou son lach ou pa gen kouraj pou tounen pou vin di I'm sorry ou pa gen kran ou pa gen kran sa gen moun ki gen kran wi k di moun mwen mwen sorry pou sa ou konprann m pa pral nan tribinal non m pa pral nan tribinal e pa pè m pè non m pa pral nan tribinal m pa pral pòtoprens m pa al pòtoprens son aksidan k pou fè m al pòtoprens m gon avoka deja wi m kontakte paske sa fè dezyèm fwa w fè l se pa espre w fè non se pa espre w fè. Se son konba liye e se sa fèm di nou konba a son konba mateli lamòt e sa fèw wè mateli a m gen anpil pwoblèm avèl paske gen de bagay ou gen nan menw ou paka kache yo gen de pawòl ou konnen ou paka kache yo lè mateli a lamòt tap fè lòbèy anndan peyi a men menm men menm edozeni m te mande yon ti wout la pou 99 kilomèt yo pat ban mwen non. Lajan de mouda lamòt li te ye. Lèm di de mouda lamòt e pa nan kès lamòt non. E li te gen otorite a poul fèl. M te gen yon menm avèk yon zanmi mwen. E m pa byen site non. E paske misye son nèg ki trè out kijan di sa ankò a? Out stage. Kòmsi dèyè li pa janm devan. Men misye ap fè tout afèl. Nou fon projè e men mesye m komanse granmoun vre e dèyè a la kote yo pral fè kote yo pral fè eh mon fleri nou fon projè pou 4 pwen 5 minyon dola projè a fèt se te ti chinwa ki se zanmi zanmi m lan ki te vin fè projè a ki te vin gade ki te kòm achitèk. A lepòk, nèg yo pa ba mwen li. Wout Benè a, nèg yo ap byen mennen. M senatè, mwen tonnè kraze m e dlodyè di a sou la m ap di nou sa. Sou dlo, ban m bon ti galon, ban m bon ti dlo. Sou dlo sa a m ap fè. Senatè kraze m. Mateli ou lamòt oubyen moun lamòt ap voye m tande mesaj la pou nou m tap fè nou pase rale yo nè boule m tap fè nou pase rase rale yo m tap fè nou rase rale yo a m mwen pou di nou a mwen pou di nou wè men menm m pa gen ògèy ke nèg yo gen yo tou lède e de nèg ki Ak Mateli te konn fè reklame pou Laurent Lamothe. Laurent Lamothe te sponsor Mateli nan Sweet Micky. Note byen. Men me zafè m di nou, Mateli e zanmi m. M ap bay Mateli ti tap li, men gon kote m ap kanpe. M pa m pa pral pi lwen. Pou nèg pa mande m m al pi lwen. Yes Nou bon? Ki jan fè lèm rive sou baay sa yo epi baay la kanpe? Yes yes yes yes Nou bon la? Men de baay nap pale la nou paka son paka ap koupe non Pase se se baay yo ye wi se semèn nan yo pral fè yap plen mouda sou tiktok la la. Lè nèg yo tap mete tèt yo ansanm pou yo te fè afè yo m pat la. Men menm m te sponsor Michel Martelly tou yon epòk. M te konn bay Michel moto, fè kado moto, m te konn lè sou sou nan kanaval lè sa Michel poko konn si lap prezidan. Kanaval sou piki ap pase epi yo di w tèl moun ap fè ou menm vini vwa bwad ou fon lò. Anben Edo Zenith te konn bay yo tou wi. Michel Martelly tou. Gon epòk m tap divòse premye divòs mwen afèm pa bon papam lagem pasem fè twòp dezòd nan lajan manmanm ap soufri avèm paske manman ou konn manman manman ap toujou soufri avèw epi Michel Martelly redim bon genlè lajan li parèt la li jwenn yon bal pou mwen epi li pran 60 alepòk 60 mesye tande bagay la wi mesye 60 dola foule tout machin Martelly te gon wenglè. Lè sa menm, m ap fè 15 mil dola ayisyen. Demen maten, m antre nan yon mezon, m achte yon ti Nissan Sentra, 6500 dola US kach! Sa istwa m ap ba nou. Lò nèg yo t ap byen mennen, m pa t konnen. Men men m gen relasyon pèsonèlman avèk Michel Martelly. E sa fè m renmen di nou, lè n ap fè yon batay, fò n fè l lojik la. Fò n fè l avèk bon sans. Ou wè Olivier? M pa gen pwoblèm kon nèg tagyèt Olivier men Malaïka pou kisa n tagyèt Malaïka yon timoun li te gad laj Malaïka gad ki laj Malaïka te genyen lè l te bay Yani Sandro timoun e timoun lekòl te ye Malaïka e timoun piti l te ye lè w kanpe w ap di pa pòte se non pa gen pwoblèm men w pa ka anpeche l viv. E sa m toujou di nou, mwen renmen lojik mwen fè. Yani son bon atis, Sandro yon bon atis. Men n pa ka anpeche Yani bay pou tèt papa l. E sa fè m di nou menm, m bay pitit mwen latitid. Ou wè ti mesye yo, wè ti nonm an, li rele m talè a la, li di papa fò m vin Ayiti wi. M di ou ka goumen. M di nenpòt ki lè Karin Zink pete jakmèl la, li di papa m ap vini. Timoun yo gen yon feeling pou peyi a. Yo gen yon feeling tankou maten an la pi piti a ekri mwen, li di m papa m vle Haitian food. M gen yon bagay la m monte la, app la, bagay la, Uber a la, m monte sou li, m kòmande nan La Belle Nicole, yon bagay m pa sonje ki sa. Gòmande Asian food pou ti moun yo gon yon feeling pou peyi a. Bon tout bagay mwen bon pa vre? Nou pwale pou Nenel Cassy. M pral di nou sa aswè a. Nenel Cassy se yon gang. M pral di w pou kisa. Si Nenel Cassy t ka di Roudy Sanon ke mwen gen kòb pou li, m pa gen kòb pou li. Premyèman. M pa fè pati de inivè otosèvis. Mwen s on Mwen s on Inivè otosèvis e te e te mezon edozeni l te ye. Lè m pral kandida, yo fè m retire l paske lalwa di m pa gen dwa gen biznis pou pa gen konfli denterè. Mwen chanje l m mete l Inivè Otosèvis, yon sosyete anonim. Non Edo Zeni pa la dan. Mentnan, Edo Zeni ka toujou di wi nou te pale avèk Cassy, Beauplan, nou te wi nèg yo te mande achte yon Lexus pou 150 mil dola ameriken tou blende wi. Fò n di tou ke nèg yo pat bay mezon an kòb lan. E pa yo k bay kòb la. Nèg yo fè yon demand, nèg yo te gen pouvwa, yo ale nan yon bank ke m pap site non pou dè rezèv biznis mwen, e nèg yo al mande bank la paske yo te gen pouvwa, yo te senatè. Bank la finanse yo li paske bank la te bezwen nèg yo kòm senatè. Donk, si nèg yo te nan afè nòmal yo, yo pa t ap ka finanse yon machin 150 mil dola. Paske pou finanse yon machin 150 mil dola ameriken, ki pral vini prèske 200 mil dola ameriken, fò w gen mwayen, fò w gen lalwa pou peye l. Bon, m pa pral antre nan tout rès yo pou m pa twò, m ap kite, tankou jan Roudy Sanon konn di, li bay 3 pousan. M ap bay, m ap bay le maximum pou n konprann, men m ap kite rès lan dèyè. Pase kounye an la, konbyen kòb nèg yo peye pa mwa a, ki jan yo fè peye l lan, n ap kite sa pou yon lòt, pou yon lòt pati. Mentnan ban m premye nimewo 1 pou moun yo konprann. Men premye papi an. Premye papye sa di, men l devan m la, e kòm mwen wè byen, de lwen, m pa wè de prè byen, Univers Auto Service SA, yon sosyete anonim, si nou konn sa k yon sosyete anonim, non Edouce Denigral ladan l, e li di w, mesye, bank lan, tèl bagay, kote w efase a e pou bank lan pou sekrè e pwofesyonèl, vous faire parvenir sous le couvert.

Se bank lan bay kòb la. E pa mwen bay kòb la non, Univers Autoservice. Men ki jan finansman an te ye, ki te vin chanje yon finansman de 125 mil dola ameriken an premye e nòmalman misye ta sipoze bay 25 mil dola. Misye pa bay li. Li fè bank lan vin bay li pou li, li pa bay yon goud. Se sa m te konnen. E kòb la te vin vire an goud. Brèf, Elle vous saurait gré de bien vouloir signer et sceller les trois exemplaires, ok, sa se kontra a. An m retire non moun yo pou ne pas trop de bagay pou m pa mete bank lan nan anyen, donk m retire non bank lan tou. Se sa m te konnen. E kòb la te vin vire an goud. Brèf, Elle vous aurait gré de bien vouloir signer et sceller les trois exemplaires ok sa se kontra a an m retire non moun yo pou ne pas trop de bay pou m pa mete bank lan nan anyen donk m retire non bank lan men asistan direktè a anba a administration du crédit direktè bla sa se premye bagay lè y ap ban m kòb la e alò lè m di ban mwen kòb la m ap pale de Univers Auto Service SA lè nèg la di l va ban m kòb. e Sanon Rudy Sanon le lal fon prè pou l achte yon machin wi se li yo bay prè a men nòmalman lojikman nenpòt moun ki fè dwa ap di w m pa dwe Nenel Cassy dayè kilè m tap vin dwe Nenel Cassy se si

M tap dwe bank lan. Egzanp, m pa bay machin lan. Si w kòmanse peye, enben, yon jijman t ap fèt, yo t ap fè m peye w. Ann ale. Dezyèm pati. Ou konnen menm si w nèg ki gen papye, E sa fè yo poko janm ka konprann Edo Zenny an. Jwè map pale a ou di Sanon e paske m gen gason sou mwen wi. Ou panse se ou sèlman ka kanpe pou di yon nèg tèt manman w oubyen tèl bagay e pa vre non baton. Tout nèg ka fè l. M renmen tèt mwen anpil frè pa m. Ann ale. Univers Autoservice. La se lè nou rive pou nou al kòmanse remèt lajan. Wè la Tel bagay bank confirme que la demande produite par Univers Auto Services sa en date de 20 février 2020 a été appliquée. Kisa l te ye? E nèg yo ret dwe nou vin nou alò premye bagay se te 2 nèg Evalière Beauplan ke nou antann nou nou tout bay nou nou menm a Evalière Beauplan nou pa gen pwoblèm e nou antann nou sa k fèt yo fèt e Men ma evalyè Beauplan nou pa gen pwoblèm. E machin evalyè Beauplan antre, li genyen sa yo rele yon ti teknikalite ke men menm kòm Eddo te di, gen yon limyè k limen nan dash la. Men menm m te ka etenn li. M te ka annik, se yon pwofesyonèl nou la, m te ka etenn li. Rale dash la, nou etenn limyè a. Mwen pa fè l, mwen di l, m di l, Boplan, men sa k pase. Boplan di m li pap pran machin lan. M di l, Monchè, machin lan vin sou non w, si m te vle fè dezòd a Boplan, m t ap lage l nan yon tribinal oubyen m fè avoka m pran l mete l yon kote, paske machin lan pa pou mwen ankò, machin lan pa pou Inivè ankò. Machin lan vin sou non Evalyè Boplan. Donk Evalyè Boplan, machin li e pou li li ye. Men menm, de bòn fwa. M pa vle fè twòp bagay. Mwen di bon ok. M pran machin nan, m monte Sendomeng avè li. Blan an te di l pap vin Ayiti. Blan an sot Doubay, li vin ranje machin nan Sendomeng. Machin nan fè yon mwa Sendomeng, m pote machin nan tounen, misye di l pap pran. Bon plan di l pap pran. Sa e pwopwete de machin ki te, ki te, ki te kòmande. Bon plan li menm, m kòmanse, anba avanse avè li, nou fin avèk bon plan. An n di ke sa a se lè nou fin antann nou, lè avoka yo fin antann nou, e yo di m sa, m di oke. Nèg yo ret dwe, Nenel Cassy ret dwe 1 milyon 581 mil goud 871 pwen 14. Sa se kòb ke yo te ret dwe lan bank lan. Paske yo te kòmanse peye. Bop lan te dwe 3 milyon 131 mil 267 goud. Men menm nou menm Univers Auto Service mande pou yo, paske nou te vin jwenn nou dil a BNC, nou peye rès sa a pou nèg yo. Sa vle di nèg yo pa peye labank ankò. Nèg yo te, Nenel Cassy te ret dwe 1 milyon 581 mil goud 871 goud. Univers, yo dekese kont nou, gade byen pou wè sa ki ekri.

Men la. Sa vle di, si nou di alepòk, fè konprann Edozeni a son yon bagay. Nou wè m pale anpil, m poko janm pale non. Gen de bagay m konn sou nou, m poko janm pale non. M tande Roody ap pale, di sisi bòp. Si m rale dosye Nenel, si m rale, bon bòp lan, bòp lan koul, nou koul. Se mwen k pa vle fè dosye. Gen de dosye m te la nan Sena a, mwen la, m ap viv. Yo tap fè men mwen di nou sa, al antre nan sena pou wè si edozin janm pran pèdiyèm, si janm fè 5 tounen 8, 8 tounen 12, edozin janm fè sa non. M pa pran yon goud nan sena, si nou pran yon kòb sou mwen ou pap jwenn siyati m. Ay m konn e gang nou ye nan sena e gang nou te ye, nou te ka pran kòb sou mwen epi m pa menm konnen, non li just pran, kòm nou gen paspò m nou gen kat mwen nou met foto bagay epi pa gen siyati, m konnen nou, men men mwen di nou edozin di pa pran pèdiyèm. M vwayaje 3 fwa pou peyi a pandan m te senatè. E kòb mwen m te rale met nan bounda m pati, m peye tikè mwen. Nou te nou te e nou menm nou nou nou nou do pran nenpòt 200 tikè anndan menm vwayaj nou fè nou pa ale nou pa ale fout kòb la nan bounda nou. E Dozeni k ap pale avè nou la. M te nan sena wi. 2020 to de chanj lan

Eskize m, youn nan bank yo. M peye 15101 dola pou Nenel ki te dwe sou acha machin ke mwen lè lè m fin pot machin Beauplan, Beauplan pa vle, Nenel di l pa vle machin nan tou. Kounye an la kòb blan an lan men li, nèg yo di yo pa vle l. Blan di l pa konn bagay konsa. Blan di l pa fè blende pou lakay li li menm. Si yon moun fè yon kòmand blende li pa ka al eseye vann li don Edo Zenny pèdi kòb la men m kanpe toujou wi Edo Zenny kanpe vivan toujou donk vin gen 300 mil dola ameriken pou m pou m al remèt li e m pa vle al wè avè yo paske m pral di Sanon ou pa konn afè machin yon nèg kòmande yon machin aprè 6 mwa ou di w pap pran l ankò m pa gen pou m peye w kòb m ap pran 20 pousan sou li m pa pran l non m pa pran 20 pousan an. M sipoze pran 20 pou 100 sou li paske m pa m pa m pa e pa mwen k te fèt bay la ou di ou pap pran machin ankò m montre w ke machin sou wout m montre w bill of lading m redi w machin sou ou di ou pap pran l kounya se 2 bagay wi oubyen w tann li vann nou fè yon bagay lamyab epi m bon m pral di w ou wè machin sa li vann 100 mil dola machin bo blan an yon nèg ki reyisi achte l 100 mil dola nan men m li ba m 50 down. Peyi fin kraze, li ret dwe m prèske 8 ou 10 mil dola m pa okipe l bon e moun mwen. Bon misye li menm, li revann machin nan 50 mil dola tèlman bagay vin pa bon. M pèdi, m pèdi blan an pa remèt mwen 150 mil dola Nenel la. Li di m machin mwen jiskazounen map pale avè w la, li di w aprè 7 an li di w machin nan toujou la. Men menm m pral pran l kounya paske m bezwen bagay m pat konn peyi a tap vin konsa. Men nènèl aboob lan te konn peyi a tap vin konsa avk b 6 yo te pran bon men lè sa map woule b 4 map sot pòtoprens mwen al jakmèl nan range rover mwen map fè chèlbè bagay bèl machin mwen bagay sa yo e b 4 mwen te bon nèg sa yo te kòmande b 6 yo konnen sak ta pral pase la jodia antouka ann ale kounya sa se premye kòb Make wi, premye kòb m remèt Nenel Cassy e bank lan m remèt li a li te dwe bank lan 1 milyon 500 sa vle di e dokiman bank lan ba nou la m efase non bank lan m efase non moun yo m efase ba yo pou de pou pou pou pou prensip men m remèt sa e premye kòb mwen remèt an ale banm dezyèm nan dezyèm sa gade byen.